Doktè Claudia, sa fè lontan wi m pa wè w vin nan libreri a. Ki bon van ki mennen w si a jodi a?
Ah, m te gen yon pil pasyan, se sa k fè m pa t janm te ka vini. Men, m gen yon liv m bezwen m ap chèche, e pou sa e kounye a m vini.
Mwen toujou gen ti difikilte lè m rankontre w, mwen pa konn kijan w ta rele w, si se sè Claudia oubyen doktè Claudia. A, m pa gen pwoblèm mwen menm, jan w rele m lan l bon. Bon, doktè Claudia, te jou yon jou, mwen santi yon pakèt bagay, defwa mwen santi ke mwen, mwen anvi vin pi pre w, pale avè w pi souvan, wè avè w pi souvan, bon, men mwen. dèfwa m pa konprann. Oh ah bon? Poukisa e kounye wap dim sa menm? Ou sur e pa manti wap banm?
Men non Dog, mwen pa gen enterè pou m ta fè yon gwosè manti konsa. Day, se pa w k fòse m pale, se mwen ki vle di w tout sa yo. M pa gen rezon pou m fè manti. M prale wi m pap rete paske m gen yon bon ti tan la.
Ebyen ok Dog, pa gen pwoblèm, map jis pran randevou avè w, m panse wap aksèpte demand la. Epi na kontinye pale. Pa gen pwoblèm. Oh manman! Alon zòn bouch papa. M gen prèske 1 an la a, m poko janm arete yon moun. Oh, tout polisye ta renmen travay la a.
Men jodi a, gen pastè tèlman rayi pou l kanpe l di w fidèl li livre nanm li. Li metel deyò sou les ondes. Ou gaspiye yon pèsonalite. Ou gaspiye yon moun se kòm se ou tal lakwa. Kòm si poutèt moun nan fidèl lakay ou pran l kòm esklav ou. Ou di pou l file yon fi anndan legliz la fò l vini jwenn ou. E ou l ap file a. Ou pa di pou l vin mande yon konsèy non. Se ou ki pou ba l dwa a. Sa vle di otomatikman ou kretyen ou esklav. Sa pat janm konsa. Sa telman pat janm konsa, Jezi a mesye yo, mesye yo konnen pa yo pa esklav Jezi. Men se yon sèvis yo vin bay. Au bénéfice de la de lè âme. M vin sèvi ou pou benefis nanm mwen. Sesi etan di, Pyè rive yon kote, lè l wè Jezi se mirak l ap plede fè, li di, Senyè, nou t avon tou kite e nou t avon suivi, kennè t il de nou?
Tonton, sa w wè jodi a menm? Kòman w wè bagay yo parapò tout dimanch pou moun vini yo? Kòman w wè pwèch la, loranj la? Di m non. M pa bo manti pou kas yo. Mon chè, tout bagay anfòm. Bon mon chè, m pap bo w manti, pastè sa preche wi. Pastè a preche byen. Li pa nan pati pri. Li bay levanjil la. Jan l ye a. M renmen sa. Ah ok tonton m byen kontan paske w renmen li. Men fò w vini legliz tonton souvan e konvèti remèt plis ti rès la paske laj rantre deja ou wè. La se nan moman pou w remèt ti rès la pou w konnen. Fò w vini. Bon pa gen pwoblèm non gason m. Bon pou mwen vire tounen w ap asiste m nan legliz la. E vin legliz la gen anpil moun ki pa konn sa. Lè w jwenn yon moun k ap di w pou w al legliz pou w vin sove nanm, se ede li ede w, se yon byen ki ven pou ou. Pitit mwen, apati de jodi a, nenpòt lè nou vin legliz la, m ap di w fè pastè a voye pou mwen, m remèt Bondye ti rès la. Waw tonton m santi m kontan m di Bondye mèsi tou wi si ka leve gwo defi sa pou mwen. Oh mèsi senyè mèsi anpil nou pa janm ret anpil nan fanmi se mwen menm ou menm se sèl ou menm ki pat vin legliz bon pou kounya la ou djab remèt ti rès la sa fèm plezi anpil bondye ap kontinye fè travay li.
Kounya sa vle di e fache ou fache la. Mon chéri, se pa paske m fache twòp anpil non, men m ap tann ou lontan la. Lè m vini la, imajine w li poko te solèy kouche, ou me konnen l fè nwa se konnen ou vini. Bon, pa gen pwoblèm.
Ebyen cheri, ou konnen pa gen anyen k fasil nan vi sa.
Ok, pa gen pwoblèm cheri, m pa di gen anyen k fasil nan lavi sa. Men apre sa, kòman jounen w te ye? Tout bagay ok pou ou? Ou anfòm? Aktivite yo menm?

Bon kote baka a manje sou baka a.
Oh sak pase marenn ou paret sou mwen toudenkou la sak pase menm sak tonbe.
Ebyen m wè jou ap pase la anyen pa tonbe non m pa konn sak pase genlè ti fwe a solid pase m travay travay mwen fè a ed son travay ijans m fè m te sipoze jwenn rezilta deja m pa konprann.
Ebyen marenn